Salut mes amours kòman nou ye mwen espere ke nou tout trè byen gras a Dye si mwen map pale piti konsa nou gentan konnen kisa mwen pwal fè jodi a mwen vini avèk yon ti tèt prank pou nou ti moun paske m tap reflechi pou m te prank Mendy depi lotro jou m pat jwenn okazyon pou m te fè sa kounya la kòm m gen pou m fè zong li la m pral fè zong li paske nou tap dòmi Si nap gade m se yon moun ki fek rive nan zanmi la apèl la li ka li ka bo zòn 7 è 7 è di swa 7 è 48 li 7 è 48 nou tap dòmi kounya la mwen m leve poum ka fè entwodiksyon prank lan avanm rele epi ka vin fè zòn. Konya la timoun mwen menm map prepare bagay la poum fè zongli mete dlo pika tranpe pye tout bagay sa yo konya la lide a vini nan tèt mwen se konsa map fè prank li paske mesye a prank mwen 2 fwa mpa janm tire revanj pou jis konya lap domi mpoko rele Kounya la kisa prank nan ye timoun? Prank lan, pandan map fè zong mesye a, timoun nou konnen depi nou gen mari nou, oubyen mennaj nou depi ou gen okazyon pou fè, ou gen yon ti tan pou fè pye mariw bèl, pou fè men mariw bèl se fè. Kòb sa, lap al depanse nan studio ou ka fon lòt bagay avèl. Ou ka pran yo menm wou voye nan studio paske sa w ka sa wap fè pou li a li pap ka fè pou wou nou konprann sam di nou an sa vle di cheri m yo se pou nou toujou fè sa pou mari nou fè ti zong yo pou yo toujou bèl pandan map fè zong li m pral di konsa m pral di pyès santi. Pye li gen vye sant. Kòman pye fè gen vye sant konsa? Eske lè mete bagay fèmen li pa mete chosèt li pa mete ba? M pral montre li pou pye pa bon menm kem pap fè zonk lan paskem paka respire m pral wè mesye reyaksyon mesye a jodia kisa li pral fè. Mwen di pye l santi, pye l santi mayas. Jan yo konn di a, mayas. Bon jan mayas la. Sa vle di cheri m yo rete branche pou nou swiv prank la kòman li pral pase. M pral mete kamera yon kote la avan menm ke m rele l pou l pa sispèk, pou l pa rann kont de sa ke m pral fè a. Sa vle di cheri m yo rete la swiv. Lè w fin gade ti tèt prank la, pa bliye kite yon kòmantè, like epi Pataje video a. M pwal wè sa misye a pwal fè. Ki reyaksyon l. Paske m pwal di pye a pa bon menm ke m pap fè zong lan. M pap fè zong lan si te respekte vizaj an. M pa kwè tap kite pye rive nan eta sa paske konnen se mwen ki toujou fè zong li. Rete branche cheri m yo.

Pyew pa konn gen sant sa.
Cherim m pa konn sant mwen menm di menm santi.
Bon cheri menm santi ou di pa gen fi a gen vye sant pa. Alò kounya lwa mete bagay fèmen nan pyew pa mete chosèt. Cheri ti bout tenis lan m pa mete a pye ba. Mouche mpa bon san tapyon map di menm santi wi.
Mouche menm santi gade gade gade gade tapyon cheri gade men li poukisa lèw mete bagay fini ou pa mete chosèt nan pye ou. Cheri ti boutew sa mdi ou pa mete ak li chosèt men mpa bon san tapyon di k santi a non. Ou pa bon sant?
Mpa bon sant ey.
Cheri depi m konnen map fè zo konn poko janm pran san tapyon konsa non.

Bon cheri i santi wap di i pa santi i santi pa i santi.
Alò kounye a lè wap mete bagay fèmen nan pyèw pa mete ba si wap mete bagay fèmen nan pyèw konsa pou wap fè jounen konsa cheri wap wè i santi.

M pa kwè se paske m gwo vant lan ta di m gen vye sant. M pran sant lan san se pa sant li ye vre. Sant lan moute nan tounan m. Pandan m fin siye pyo la sant lan moute nan toutan m. Nan tout fant dwèt pyo wi. Cheri pyo pa bon menm non. Ou sipoze achte yon bagay ou pase nan or. Ou pa ka kite pyo nan eta sa. Cheri jwenn pa rete pyem nan bay pyem santi wap pale de Guy konsa Sevem pa wè pyem pyem gen sant bagay wap di lèy sa yo la e ka se paske Cheri pye w santi Bon men ou ak bouch ou ki di konsa ou pa de mete chosèt ak bagay pye ki te nan pye w la Cheri pyem pa janm santi.
Kounya wap fè neglijans lò met yon bagay fèmen nan pye w ou pa mete chosèt kounya la mwen lè map fè zongo konnya la se mwen kap bay pran sant lan pou
pye w pa janm santi e konbyen fè santi la kounya la.
Pye w santi m pran sant lan pye w santi cheri li gon vye sant menm kote m fin siye la sant lan moute nan tou nan m

Wap mete An bagay tout bagay m mete cheri Ban m di w ti bout bout tenis yo lè m mete yo nan pye m m pa renmen mete ba pase si m mete fòm tenis bèy li bòt ok m ka mete ba men sa m pa mete ba nan pye m men jan m m santi a cheri m pa santi konsa. Ou pa pran sant lan? Non. Si m pa mete taba boka m ban fèzon wè w. Ou pa sipoze fè neglijans ak yo pi wap mete bagay cheri wi ou neglijans wap fè ak yo. Cheri pa dim sa se pa neglijans m ta pa mete yon bab avl di neglijans Cheri ou konnen pye m santi. M pa janm konn wè pye w gen sant sa non. Mwen pa konnen sak fè wap di pye m santi la. Chak tan m fè zongwen pye w ka janm gen sant sa non. Wa konn tande lè ap rele moun yo pye maya sa mwen se sant sa m wè pye w gen wi sant pa bon menm non lè yon moun gen ti yon bagay nan pye a yon sant nan moute.

Ou pa tap janm wè pase se pye w ye. Pye w santi cheri. Fò w bat pou achte yon bagay li pase nan pye w oubyen lè w ap mete bagay sere, lè w ap mete bagay fèmen mete chosèt nan pye w. Menm lè se Chinese ou mete w ka mete yon ti. Sa konsa man. Yon jou w ap jwenn bèl la kap santi m mal jou ap di bagay la. Pye w santi. Cheri mwen vin antre kapabou kòm. Pye w santi. Aksepte pye w santi. Pye w santi.

Pitow te rete kouche kouche w. Ahh ok pa gen pwoblèm. Gen moun ki ta renmen yon fanm ap fè zonga yo la konsa pa kapab. Pi w santi w pa fè l wap fè tèt li admèt li santi. Ni ki peye nan studio. Peye nan studio? Alò pou moun ou gen fanm ou, ou prefere li nan studio dan se madanm ou ki fè zonga pou ou? Si madanm ou ap di pi w santi alò lè w nan studio a se tapaj e bat sou ou.

Te a pa bon menm cheri m pa kapab. Pou vant ou pa ka pran san tapi a mwen bay nan nivo e santi pou ap di santi a si w pa ka fè pye m pou mwen an nou kite dan te kouche kouche anm anndan si m konnen m te rete dòmi dòmi bay jan w ap di pye m santi a cheri pye m pa santi konsa

Alò, si pè santi vwe. Si pè santi alò, m ap rete la, m ap reziste. E pa m di w pè santi. W ap fè neglijans ak epi yo kounye a pliske ou konnen se mwen ki fè zongo w. Si w te ba, si w te ba, si w te, si w te respekte vizaje m, ou t ap pran swen pye w pou m pa te pran san pa pye w. Cheri, kòman, m pran swen pye mwen ankò. Men koman se san sa fè moute nan tou nanm. Enben pa kite vale la cheri si w pap fè iman an. Anben nap kite, nap kite im pap fè zongo konsa. Lò lè lè pye w pa gen sant lan kòman ma ma fè zongo w. Pye mayas.

Mèsi cheri m yo, mèsi a ou menm ki te ret yon ti kal nan tan w pou te gade nou. N ap wè nan lòt ti videyo, pa ezite kòmante anba videyo sa, pataje, like. N ap wè a la pwochèn. Se te zanmi w Kami ki te la ansanm avèk ou. Zanmi pa w Wendy. Mwaa.